Bon, a mon avis, mwen menm kòm politisyen, mwen reve yon peyi ki vivab, yon peyi kote tout sitwayen, kèlkeswa tandans yo, kèlkeswa apatenans politik yo, kèlkeswa sektè ke yo twouve yo, pou yo ka viv byen an Ayiti. Se tankou m ta kab di, l'unité dans la diversité. Jodi a nan sa nou vin tonbe la a, donk se pa jodi a l date. Nou se yon pèp ki pran endepandans an nou depi an 1804. Jodi a nou pran endepandans a pli de 2, a pli de 200 zan dendepandans. Jodi a w ap gade nan ki sitiyasyon nou ye. Donk sa montre ke nòmalman dirijan pase yo jiska rive nan dirijan aktyèl yo, donk efektivman nou mal, nou mal reflechi peyi. Nou mal panse peyi. Pase tout kote. Tout kote. Nou, nou mennen batay. Nou fè revolisyon deja. Nou fè plizyè revolisyon pou pèmèt nou chanje lè choz. Donk si bagay yo ap ale de mal an pi, se ke kesy yo mal poze. Jodi a la mwen menm m ap gade, m ap swete ke jiska prezan, tankou jan m toujou preche sa, M toujou prel sa, m toujou preche tèt ansanm. Jodi a, pèp ayisyen an paka tann. Pèp ayisyen an nan yon soufrans atwòs, nan yon mizè atwòs li paka tann. Jodi a pèp ayisyen an ap chache yon delivrans, l ap chache yon lidè. Men sof ke mwen menm pandan m ap pale avè w la, kèlkeswa moun ki vin pote yon kout men nan delivrans pèp ayisyen an, pèp ayisyen ap bat bravo, pèp ayisyen ap kontan. Sof ke m pa ka konnen ki sa k nan panse iks oubyen nan panse igrèg. Men sof ke pèp ayisyen ap chache yon liberatè. Pèp ayisyen ap chache yon moun ki p ap vin pote y kou oubyen ki p ap vin twonpe y. Pase pèp sa se yon pèp ki yo twonpe l anpil. Yo twonpe l anpil. Jodi a la, m panse avèk sitiyasyon ke pèp la rive la, se tout moun ki mèt te nan leta, mwen menm kòm majistra, men nou wè sitiyasyon an pa bon. Menm si yon nèg te minis, ou te premye minis, kèlkeswa ou te direktè a de bwap, de konsantre yo, ou pa ka di ou wè sitiyasyon pèp la bon. E ou depi pa gen lapè ak stabilite nan yon peyi, Pa gen moun Pa gen moun k ap janm alèz. Dyaspora yo santi yo fatige pase yo vle tounen lakay pou yo vin fè pou yo vin fè rès tan yo pou yo travay pou yo fè kay yo pou yo fè biznis yo pou yo viv donk efektivman otorite ke nou genyen yo yo mal plase lè m di yo mal plase yo pa pran pozisyon ki kadre avèk sa popilasyon an ap tann de yo sa vle di pèp la dèyè yon yon sovè. Sovè sa, m pap prese di tèl moun se sovè, paske on konè l'arbre par ses fruits, on konè le vrai maçon au pied du mur, mwen menm m tap tann kèlkeswa moun li ye, depi kòmanse pa mwen menm, si m vle fon batay pou pèp la, m akonpanye pèp la, mwen se nan aksyon m kwè. Ou wè mwen menm kòm Maïssa? M pale epi m aji. Pale a se yonn, m pa ka ba w nèg mwayèn pase l ap pale. M pa ka ba w mwayèn. M ap ba w mwayèn lè w fin aji epi m wè lè w aji epi m wè l ale nan deziderata. Tout moun santi kounye a la bagay yo ap chanje. Nou pral gen lapè. Nou pral gen stabilite. Nou p ap viv chen manje chen. Nou p ap viv nan ying yang. Nou p ap viv nan yonn ap tiye lòt. Ap gen lapè, menm lè ap vin gen eleksyon, tout moun ap al nan eleksyon, nou pap nan koze kraze lòt, brize lòt. Donk sa vle di, sa kap fèt la a kounye a la, se yon pèp ki bafwe, yo imilye l, ki dèyè ret, ki retire tèt li nan sitiyasyon sa a. Kèlkeswa, yon nèg ki tonbe nan lanmè a, nenpòt branch bwa li trape, l ap kenbe epi wè si l a soti nan sa l ye a. Se sa kap pase la a nan mitan pèp ayisyen an. Pèp ayisyen an dèyè yon sovè, pèp ayisyen an dèyè de sovè. Pèp ayisyen an bezwen de lidè, de moun ki ap mete yo an olokos pou travay pou retire pèp la nan grangou, nan mizè, nan chomaj e sitou, sitou nan kesyon enstabilite a, nan kesyon ensekirite a. Jodi a la mèt la, kèlkeswa enstans entènasyonal ke w ta ka vle rale pou vin fè yon devlòpman la, yo di w monchè Ayiti a yo pap ka vin la. Men si nou gen lapè, nou gen stabilite, tout bagay posib. Ap gen kreyasyon danplwa. Nèg ki nan klas mwayèn ap devlope ti ekonomi yo san pwoblèm. Donk tout moun, donk se sa k fè m panse jodi a la pèp ayisyen an e nou mande sipò tout moun. E s on konbit ki pou fèt. Konbit la, iks ka pote sipò pa l. An nou pa gade paske se entèl nou pa kolabore. Depi se pou retire pèp la nan sa l ye a, tout moun dwe vin met men pou nou retire pèp ayisyen nan sa l ye la.